Mezanmi mezanmi aktyalite kap fèt nan moman an kote se nan Edjè TV pou tande tout sak pral pase yo la bon mezanmi gon ti dam sou youtube la ki rele Rose ansanm avèk yon lòt ti dam ki rele gadem bliye non li Lovely medam sa yo nan kont sou youtube la mezanmi m paka baw zen an dirèkteman paskem pa konn sous zen an but map kite w tande zen an nan bouch medam yo nan bouch yo pou yo diw sa yo panse sak pral gen epi mezanmi pa bliye tou

Pa bliye peze ti klòch la e lè wap gade video sa pa bliye kite yon kòmantè pou mwen pa selon video a pa bliye like e pa bliye pataje chanèl mwen an pou yon moun te ka vini sou fanmi an konsa fanmi an ap grandi so pa rapò ansanm avèk foto sa nou ka wè de kisa mwen ap pale e si Rose ap gade video sa map diw eskize paske mwen itilize plizyè foto pou mwen fè video sa mwen map fè video sa se paske tout moun ap pozem kesyon kisa mwen gen ansanm avèk Rose ki fè mwen toujou ap pale de Rose nan video m yo mwen ta mwen pral eksplike yo kisa ki pwoblèm mwen gen ansanm avèk Rose Demerzier nou tout deja konnen Rose men foto li la Li se yon youtubè ayisyen, li toujou fè video, li toujou fè prank, nou tout konnen li. So, an moun ki ap di konsa poukisa mwen toujou ap pale de Rose, eske mwen gen yon pwoblèm pèsonèl ansanm avèk Rose. Mwen kwè si mwen tap gen yon pwoblèm pèsonèl, mwen tap gen pwoblèm pèsonèl ansanm avèk pifò youtubè, paske lè map fè video, mwen konn fè video an. m mete lòt youtubè, m mete sesi, m mete sela, m mete sela. Bon, m konn itilize Fayenn, Kati, Berlann, Didine, m konn itilize pifò non lòt youtubè. Men nou menm fanatik malad yo, nou toujou ap jwe, n ap di o wi mwen rayi Woz, mwen gen pwoblèm ansanm avèk Woz. M pa gen okenn pwoblèm ansanm avèk Woz. Lè mwen te fè videyo men moun ki bèl san mekò, men moun ki pa bèl san mekò, m pa t janm kanpe nan videyo a pou m te di Woz lèd. E lè m fè sa se, lè m, videyo sa m ap fè la se pa pè m pè, se pa kran m pa gen. Of course nou tout deja konnen love li gen kran, sa m ap di a m ap di l. M pat janm di Rose pa gen pa gen kran. Rezon ki fè lè mwen fè yon video, mwen mete non gwo youtubè yo se pask mwen mete non gwo youtubè yo, mwen mete tit la e mwen mete non gwo youtubè yo nan tit la se paske nou menm ayisyen nou renmen gade moun sou aparans, nou renmen zen, nou renmen drama. Nou toujou ap di oh Lovely renmen zen, Lovely renmen zen, se nou ki renmen zen paske kijan youtube fonksyone se moun ki pou gade w ok, se moun ki pou gade w, si map poste yon video, video a pa janm gen views, li pa janm gen views, so poukisa mwen oblije fè l, poukisa mwen oblije ap pèdi tan pou mwen fè li e alòske youtube se yon travay li ye. An menm tan tou, ou menm ki swa fon komès, wap vann pantalon, ou wè pantalon an pa vann, ou achte yon sandal, ou wè se sandal la ki vann, wap kontinye vann sandal la pou jiskaske ou fè kòb ou. So, kijan mwen ka di, mwen ka di YouTube se yon biznis, tout moun deja konnen sa deja ok. So, lè mwen itilize non gwo youtubè sa yo, se poutèt plis nou menm paske nou renmen gade moun sou aparans, depi nou wè yon ti youtubè mete gwo non gwo youtubè yo, nap kouri vini. Sitou pou fanatik malad yo, nap kouri vini, kouri vin joure, kouri vin sesi. Gen yo tou ki pap joure, kap jis gade videyo a, sa se moun like ki gen edikasyon, sa se moun ki gen bon sans. Map fè video sa pou moun ki gen konprann. Si w pa gen konprann, ou pap janm konprann video sa. So, jan mwen di a, um, Yes, se akoz de nou menm ki fè mwen konn ap pale de gwo youtubè yo, but mwen pa gen okenn pwoblèm ansanm avèk gwo youtubè yo, mwen konn itilize Eliante, ok, depi mwen itilize non Eliante, non Rose, non lòt youtubè yo, nou, like video mwen gen anpil views, e mwen jwenn anpil moun abòne, mwen kwè ke mwen te ansanm avèk, um, mwen te ansanm avèk, like, 6000 abòne, lè mwen, avan mwen te fè video, men youtubè ki. Men youtubè yo san mekòp, lè moun lè mwen poste videyo a like mwen mete non youtubè yo, epi anpil moun wè videyo a videyo a kounye an mwen videyo a gen anpil vyouz epi sa vin fè ke videyo an abòne mwen vin rive avèk 7000 konbyen ok so se sak fè mwen di nou sa epa zen mwen renmen pou moun kap di lovely zenyèz non depi yon bagay ap pase sou youtube mwen se youtubè yon lòt moun se youtubè nou ka fè reyaksyon sou li nou pa vin joure moun nou pa vin sesi nou ka fè reyaksyon sou li si nou konn ap swiv Humm youtubè ameriken yo nan kwè gende pafwa lòt youtubè konn fè prank yo konn ap fè reyaksyon sou li lòt youtubè konn nan kont epi yap fè reyaksyon sou li m pa janm wè moun ap joure ap di yo renmen zen yo sesi yo sela fòk nou aprann konnen sa ki rele reyaksyon men anpil fwa nou menm lè nou pa konn sa yon bagay vle di nou jis ap joure nou jis ap kòmante humm kòlòt bagon kòl lè mwen fè videyo mwen ap pale de Rose mwen ap pale de Katie mwen ap pale de of kòs fòk moun youn nan moun sa yo wè videyo a kanmenm paske lè mwen fè videyo a nan deskripsyon an mwen tag youtubè sa wap wè depi m fè videyo a anlè tèt videyo a Kote a an sou tèt sit la wap wè li make non youtoubè yo an bleu sa mwen vle mete a so lè sa youtoubè sa gen chans pou li wè video a pou moun ki ap di mwen gen pwoblèm ansanm avèk Rose mwen pa vle wè Rose paske Rose gen kay paske Rose gen sesi mwen vle nou stop ok paske mwen jis fè video m epi yon lòt bagay ankò pou moun ki ap di oh mwen ap mete zen sou chanèl la yap dezabòne babay cheri paske yon grenn sòlda paka kraze yon lame mwen kwè sou chanèl sa gen plis moun ki renmenm ke moun ki rayim e sim an moun ki renmenm yo Yo edem avanse e moun ki rayim yo tou yo edem avanse ou menm chak fwa mwen gad ou mwen poste video m ou vin dislike mèsi paske si ou pat renmenm si ou pat prete atansyon ansanm avèm ou patap janm ap veye lèm poste yon video pou vin dislike li e sa pa banm pwoblèm so gen moun ki di konsa humm se humm map chache vyouz se avèk youtube mwen manje mwen fè sesi humm lè nou di sa li pa fèm mal sak fè li pa fèm mal paske se nonm ki sou youtube se nimewo sosyal mwen ki sou youtube se bank se humm nimewo kat bank mwen ki sou youtube se nimewo paspòm ki sou youtube mwen gen dwa fè ok paske se travay map travay okontrè m kwè ke youtube fè plis kòb ansanm avèm ke mwen fè plis kòb ansanm avèl sa w konn ki ap di anm m pa anm sesi sela ti lòtbò imajine w telefòn mwen mwen peye telefòn mwen anm lè map aplòd video fòk mwen gen wifi fòk mwen peye wifi a so fòk mwen ta jwenn yon avantaj nan youtube pou mwen ta kontinye fèl si mwen patap jwenn okenn avantaj mwen patap kontinye fèl tout youtubè ou wè kap fè youtube se paske yo jwenn yon avantaj ladann si yo pat jwenn yon avantaj ladann Yo patap janm fèl. Ou menm abòne malad kap joure moun lè moun poste yon video kap vin di betiz kap vin antre nan manman moun mwen konseye w pran laptop ou pran telefòn ou m pa konn sa wap pran ouvè yon chanèl youtube tou petèt wa wè sa youtube gen ladan li wa patisipe tanke wap joure wap joure mwen menm m pat janm te konn ap mache anba video moun pou map joure moun paske mwen konnen kisa youtube ye mwen pa yon fanatik malad tou So mwen vle di nou sispann ok sispann ansanm avèk bagay drama nou oh mwen rayi Rose mwen pa vle wè Rose mwen pa gen anyen ansanm avèk ti dam nan ti dam nan pa fèm anyen mwen te fon video dènye fwa a video m tap pale de Darla ak Claudel nou tout ap jourem map fouye bouch nan relasyon moun relasyon an pa private ok si relasyon an te prive li pa tap janm pran rezo sosyo e depi yon bagay pran rezo sosyo mwen di nou sa li pa prive ankò li piblik. Tout moun gen dwa pale de li. So, on lòt bagay ankò, pou moun ki toujou ap joure, oh m lèd, oh m sesi, oh sela, mèsi ma chérie paske lèd ap mouri, bèl ap mouri e mwen trè fyè de tèt mwen. Pou nou te wè m te bèl, fòk mwen ta monte a makiyaj, avèk cheve long, avèk zong mwen men longè, lè sa nou tap wè m bèl. Ok, mèsi bokou paske w fè m wè ke mwen pa bèl, mwen sanble ansanm avèk yon makak. E moun tou nan ba videyo m yo kap antre anba, andan manman m yo, So mwen di nou mèsi mwen pap antre anba manman nou back sa fè mwen pap joure nou back tou se paske mwen konn konsekans manman mwen respekte manmanm mwen respekte tout manman ou menm ki ap joure manman yon lòt moun se paske ou pa respekte manmanw ok avan nou vin anba video youtubè pou nap joure di betiz nou pa menm konn moun ni an penti nou gen foli ap di betiz. Kounya m kwè ke nou ka stop ansanm avèk bagay mwen rayi Rose sa mwen sesi m pa gen pwoblèm ansanm avèk okenn youtubè sou youtube pou dayè mwen sipòte tout youtubè mwen toujou anba videyo yo paske m konn kijan youtube fonksyone mwen pa gen pwoblèm ansanm avèk okenn youtubè sitou pou ti youtubè kap grandi ansanm avèk mwen yo mwen respekte yo anpil anpil so mwen kwè ke apati de videyo sa nap konprann mwen jis fè videyo pafwa m konn fè videyo pou fan pou blag nou ri nou kòmante nou sesi nou sela nou bay ti fan nou antre nou men Men sispann joure ok sispann joure anba video moun pou nap di betiz pou nap di si pou nap sela lè nou di betiz konsa li pa tèlman etone mwen paske nou pa konnen mwen nou jis wè mwen dèyè yon kamera so nou ka di sa nou vle men nan video sa m vle di nou mwen pa gen okenn pwoblèm avèk moun sou youtube e mwen pap kreye zen sou youtube mwen jis ap fè ti video m pou fun so se la map mete fen ansanm avèk video a se la map kite nou mwen pap fè video a twò long si w te renmen video sa pa bliye banm yon like pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la pa bliye envite yon zanmi w yon fanmi w se te zanmi pa w love you love so bby nap wè nan yon lòt ti video ki pa ni twò long poun poste bby mouah mes amours.